Gwo mèsi a nou tout mes amours pa bliye Kontinye pase sou website mwen an Mèsi anpil pou sipò nou e pa bliye follow paj lan ki se Jama Fashion 11 sou IG.
Kiydo bezwen la wap retire pitit la. Non man non non se se premye pitit li moun nan.

Pou nou la tou cho tou fle tou flam. Bouton mechan prank la pou nou guys. And prank sa guys ki sa l ye. Se m pral di manman m. Manman m pral prank. Manman m pral prank wi. M pral di manman m konsa ke. M gon lot fi ansent pou mwen. Kounya pou m wè ki reaksyon l. Ki sa l ap di m. Koman l pral reaji. Ok guys Ret branche guys Li anndan la Li pral soti la kounye la M pral rele l pou m di l sa Epi tou nou pral wè Kòman bagay yo pral fèt la Ok guys Pa bliye pou nou abòne Pataje chanèl la Ban nou thumbs up Bon kòmantè Move kòmantè Tout bon Pase mwen menm M bezwen sa Pou nou ka avanse ok M renmen nou tout guys Mwah I love you Ret branche nou pral wè.

Lèm dou sa bay la bay la banm pwoblèm. Ki bay li? Bon
m poko wè kòman m ta kapab dou sa. Bon men fòm dou li kanmenm paske m bezwen m bezwen yon konsèy nan men w pou wè kòman ke ki ide ke w ka ban mwen nan bagay sa.

Mwen manje men Koman koman ki ide ou bezwen la wap retire pitit la? Non man non non se se premye pitit li moun nan li pa gen pitit deja lap vini tou m pa renmen sa tou. Wi men menm mwen menm tou. Eeh m ta renmen wè lòt profi sa a wi men li di pou ou men kisa w ap fè la. M poko wè kòman ke m pral di m pral di m pral di Fafane sa non. Ah non Estefani pral ponpe. M poko wè kòman m pral di l sa kòman m pral kanpe an fas li pou m di l pawòl sa. M pa wè kòman m ta voye w al sou li non men sa w ap fè w ap pran l lwen w ap mennen l pre. Wap pale l de mwen menm avan ke premye pitit mwen aprè papa w te vin ansent on fi bon m pat kite pitit la nan lari m te pran pitit la jis m elve pitit la pitit la rive etazini ansanm avè nou epi w di l sa pale avèk li bon sa m pa wè kòman wap fè sa e pitit Pitit sa pral fèt la lè m tou sa l pral yon danje pou ou wi. Tchal si pot tout pral ladan l wi. Hum e gwo koze wi. M pa konn kòman kòman w ap jere sa m pa konnen. Waw Steeve ou nan pwoblèm wi la. Gwo pwoblèm. E pa ti bagay piti w ye la non. Ebyen, kòm Hann ta di la, pito m banm banm banm al pale ak Fafane avan. Non, non, non banm. Se mwen ki pral avèk li. Paske si se mwen ki pral avèk li, menm ke l fache, l ap fache se vre, men li p ap di konsa wi, se ou menm m rele avan m esplike sa. O, ok, ok, ok, ok, trè byen sa, trè byen sa. Trè byen sa. Li p ap di sa. Lè vini, ou wè sa la? Apre pitit sa? Chache yon kòman m ta di sa yon bagay chache mete baboukèt nan misye tande pou l pa lago nan pwoblèm sa ankò ou tande m wi paske si w pa fè l konsa l pap bon non w ap nan pwoblèm toutan wi yon sèl bagay yon sèl ti konsèy m ap ba w lè w wè medam yo bèl yo fre konsa toujou konnen madanm ou pi bèl pase yo Ou tande m? Toujou konnen madan mari w pi bèl pase kèlkeswa moun li a. Li pi bèl pase kèlkeswa madan prezidan, madanm ou toujou pi bèl pase l. Ou tande m wi? Mwen tande w. Anben, toujou poze w konsa pou w pa tonbe nan pwoblèm. Enben, m prale.

Bon.
Bon vidi. Son prank. Son prank bro.
Son prank wi. Oh Christine. Ou ta bat vant mwen pou wè sa m ap di w. Son prank. Hey guys. Nou wè ki lè y ap make granmoun nan.

Guys pa bliye guys pataje abone fè chanel la rive lwen guys fè chanel la rive lwen ok guys manmi gentan ale manmi pa rete non manmi kouri manmi sezi ok guys mwen renmen nou tout mwen renmen nou guys I love you guys. Chak gen moun ki pral gade video sa Pataje chanel la guys pou chanel la ka ba ou rive lwen ok guys mwah I love you.